Bonjour, bonswa tout zanmi, tout fanatik FKD Tube nou kontan ansanm avèk ou e Matyas, komedyen Matyas ke tout moun konnen Matyas dan dò e li menm li gen yon manda damne dèyèl komisè gouvènman kwadèboukè a li menm li mete yon manda damne dèyè misye pou yo kapab aretel. akoz li ta kraze byen piblik. Nou sonje ke Prezdan Jovenel Moïse li tal depoze flè nan pye moun ki te mouri nan tranbleman de tè a, pwè de 300 mil moun ki te mouri, ebyen Jovenel Moïse pou l te kapab fè sonje ke pèp la li menm li toujou gen moun sa yo nan kè li men li te depoze yon jèb de flè. Matyas talil te kraze jèb de flè sa a. E prezidan li menm li te sou plas nan menm moman ke Matyas tap fè sa, Jovenel Moïse li te la, li te pase yon move moman anba men lapolis, anba men CIMO, ebyen kounye a li gen yon manda damne pou yo kapab arete l. Nou pral tande Matyas, e li menm ki pral pale ansanm avèk jounalis Radyo Kiskeya, nou pral genyen Liliane Pierre Paul ki pral ban nou plis deta sou arestasyon Matyas, e ta sanble Matyas tou li menm li ta. li ta vle e rann tèt li. Ann swiv ansanm. Lajistis nan Kwadèboukè lanse yon manda damne kont atis Jean Frantz Toussaint alyas Matyas Dandò e ki gen akizasyon daprèzavwa l detwi byen piblik e li fè asosyasyon malfektè selon lajistis nan Kwadèboukè. Nan yon entèvyou atis lan ban nou, Matyas, li deklare manda sa pa pou li menm sèlman. Li kwè son manda ke yo dwe lage dèyè tout moun k ap goumen kont koripsyon ak enpinite nan peyi a. Matyas Dandò ki se yon atis ki parèt sou sèn politik la la favè e peyi lòk lò e lè ke atis yo te vin patisipe nan mouvman sa a e depi dat sa li rete li menm kontrèman a lòt atis yo sou sèn nan e li menm kreye yon mouvman jenès men pwòp li di li pare pou l parèt devan lajistis men l ap tann feu vert avoka l yo n ap tande atis Matyas ki te pale konsa nan mikwo Ketya Janpyè. Tedor. Mwen mwen dakò jenès la pòv la mwen mwen dakò jenn gason jenn fanm yo goumen mwen mwen dakò tout ayisyen ki kanpe ki di non mwen mwen dakò tout ayisyen ki vle pale tankou kiskeya ki vle pale tankou zenith ki vle pale tankou radyo tele timoun ak tout lòt medya ki kanpe nan pozisyon pèp ki bay pèp mikwo ki bay pèp kamera pou yo pale manda a pa pou mwen sèlman. E pou tout jèn gason jèn fanm men pwòp nan peyi an ki pa janm vòlè afè moun, ki pa janm vòlè lajan leta, ki pa janm nyenmen w lan san ak koripsyon. Manda a tou, se pou tout pitit moun andikape sa k pa gen nan lari k ap siye machin ki lage la a san anyen, de bra balanse, lè w leta te dwe yo tout bagay ki pa ba w anyen ditou. Yon leta ki pa an eta, yon leta ki an movèz eta e yon leta ki toujou an reta. M pa kwè jodi a se mwen k gen manda a. Li ka fèt sou non m, men kòm Ayisyen pitit tè a, pitit youn nan pi gwo geto ki nan peyi an Site Solèy, mwen pa adrese a plis moun ke sa. L adrese a moun yo pa vle batay, yo vle fè silans, yo vle met baboukèt nan bouch yo. Manda a te gentan adrese a moun tankou Néhémi Rospide, Leogane Jean, li te adrese ak tout jounalis, militan ki tonbe, a moun ki nan ki subi masak Lasalin, Kafoufèy, Lane sa a, moun ki kouri kite peyi an, k al Brezil, k al Chili, k al Meksik, Surinam, Etazini, Kanada, Bahama, kote detanzantan y ap ranfoule nou tounen nan peyi nou, manda a se pou yo pa pou nou pa pale, pou nou pa batay. Nou menm jenès pèp wòm fò n te kanpe, fò n te kanpe pou n te di se nou ki ka pote yon flè ak vennsenk goud, senkant kòb, trant kòb, nou kole l ansanm, nou pote yon flè ki senbolize senserite nou. E ki timoun sa yo? Yon lòt jenn gason ak jenn fanm ki vle batay. Pa flè Jovenel Moïse ap vin mete la a. Paske 8 an pouvwa phtk, yon bon lopital pa fèt, pa gen oken mekanism pou ankadre andikape. Peyi a pa menm dakò fèt pou moun ki gen tout manb yo, m pa bezwen di nou moun ki mare. Jodi an, m pa kwè jodi an ke pitit moun ki mouri yo lage pa machin yap siye, e se pa kay moun yo rete, e pa restavèk yo ye. Paske pa gen anyen ki fèt pou 12 janvye pa refèt ankò. E m sur ke apre 12 janvye sa a, pouvwa phtk ba nou yon lòt 12 janvye ekonomik. Li ban nou yon lòt 12 janvye ekolojik. M panse ke jodi an, batay la kaye. Si se pou m defè l, m ap refè l, paske nan kad pou n ta mete yon flè ki sensè, yon flè ki pa vòlè. Paske flè t te sou, yo t ap eseye mete sou Memoryal la, se flè moun ki manje kòb CIRH sa, moun ki manje prè de 13 milya de dola kontribyab etranje te bay pou ede peyi sa soti kote l ye an. Moun ki t ap depoze flè yo, se moun ki manje kòb Petwokaribe a, se moun ki manje kòb Nermalog la. Se moun ki manje kòb FDI, se moun ki manje kòb pitit pèp la. Nou pa pèdi tout vi sa yo pou te vin pote flè. Nou te pèdi tout vi sa yo pou n aprann ke nasyon an, nou bezwen refè l. Nasyon an bezwen de nouvèl baz avèk de nouvo moun. Pa vòlè sa yo, pa eskamotè sa yo ki eskamote peyi a. M panse ke jodi an li klè, nou konn poukisa yo vini, yo pwouve l e yo kanpe dèyè l.

Avoka yo fè ankèt, yo konnen ke manda a delivre. Epi bon, ann ap fè suit yo. Mwen menm mwen te pa ye dirèkteman pou m desann, men mwen jwenn sipò anpil avoka gratwitman ki soti nan tout sektè. Tout moun k ap rele m, ki livre tèt yo, ki di kèt batay la e pou yo, avoka yo di m ke fòk yo jwenn yon randevou pou n prezante, nou n ap tann yo.
Vwala, se Matyas ki t ap pale konsa konsènan manda lajistis Kwadèboukè mete dèyè l. Yo akize l daprèzavwa l te detwi byen piblik, li fè asosyasyon malfektè nan okazyon komemorasyon dizèm anivèsè tranbleman de tè ki te nou konnen ki te fè tout dega nan peyi Dayiti. Yo akize l daprèzavwa li fè zak sa yo. nan komin nan pandan komemorasyon e sa nou konnen gen sit sa nan Sen Kristòf se la otorite yo te al depoze jèb flè kwè yo fè l chak lane. Jij Godlin ap antre nan Pòtoprens Joseph tande Jean Pierre Fleuret alyas Ti Bòb nan kad dosye arestasyon ansyen depite Delma Arnel Belizaire. Avoka Mesye Fleuret a ki se mèt Kelly Pierre Louis, Youn nan avoka k ap defann tou Arnel Belizaire ak tout ekip li an anonse li pral depoze yon demand men leve de kou pou l kapab jwenn liberasyon kliyan l lan. N ap tande Mèt Kelly Pierre Luc te pale konsa nan mikwo Amos Brevin. Bon yo tap tande Jean Pierre Fleuret Bob nan kad dosye ke yo te repwoche l kòm moun ki te apanye Anel te di ke yo tap sote anbasad amerikèn yo tap sote tèl bagay ok se jodi a yo jij denstriksyon te tande l nan kad dosye sa. Hum ki jij desizyon ki tap tande la. Yo se Bodely e Joseph. Sil pa jwenn li ou menm koman ou konprann dosye antank avoka? Bon, nòmalman, kòm il est de principe, l'instruction est secrète, nou pa ka di w egzakteman sa ki debute nan biwo majistra a, men sof ke nou kapab di kliyan pa nou an te trè koyeran pa rapò a deklarasyon ke l te fè presedamman, e nan nivo dcpj e nan nivo pakè, donk li mentni menm deklarasyon sa yo. E nou menm kòm avoka, n ap tann desizyon. desizyon jij la, jij la sa ka rive jij la libere l sou senp deklarasyon l oubyen jij la libere l sou òd sou rekèt ke nou pral depoze yon rekèt an men leve de kou nou pral depoze nan kabinè jij la pou nou al n ap tann liberasyon l donk jij la ki konnen ki desizyon l ap pran. Men se sa nou mande nou menm. Bon sa nou mande puiske kliyan pa nou trè koyeran e ke fè ke yo repwoche l la kòm moun ki te patisipe kòm moun ki fè pati de asosyasyon de malfetè etc. Donk fè sa ke yo repwoche l yo pa kenbe donk Jij la pa gen lòt obligasyon ke libere kliyan pa nou an ki se Jean Pierre Fleuret. M. Jean Pierre Fleuret, nou pral mande sa imedyatman. Wi, nou pral depoze rekèt an men leve pou nou fè swivi pou ke kliyan pa nou an pou l libere. Pou l libere. Kòman nou wè eta li, eta despri kliyan, eta fizik li plizyè jou nan prizon? Fizikman li malad, li pa santi l twò byen, men mantalman li trè, li nòmal paske sa yo repwoche l yo ke li menm li pa fè yo. Donk, m kapab di an gwo se sa. Raple m non w ankò se?
Se Mèt Kelly Pierre Louis. Nan ki kabinè?
Kabinè Pierre Louis, epi kabinè Palvin Fils-Aimé a konstitye tou, epi nou gen Mèt Ronald Hyppolite konstitye, nou gen Mèt Lafortune konstitye kòm avoka nan kad dosye sa. Moun ka atann e Fleuret ka libere nan jou k ap vini yo?
Wi, nou mèt espere liberasyon Fleuret nan jou k ap vini yo la. E konpayon l yo?
Bon, lè m di Fleuret, se lansanb. Voilà, avoka li te prezante tèt li ki te nan mikwo Amos Brévil. Toujou nan menm dosye sa, kòm nou te di w yè, jij enstriksyon Godly Joseph te tande 4 nan moun yo te arete ak Anel Belizaire yo, Kilik Pierre Semelus, Joanel Paul, Gary Philémon ak Mackenton Estinvil. Yo te nan kabinè jij enstriksyon Godly Joseph nan palè jistis Pòtoprens lan yè. Odisyon 4 mesye sa yo lapolis te arete jou ki te 30 novanm 2019 lan nan depatman Sidès ansanm ak ansyen depite Dèlma Tabar la Arnel Bélizaire te fèt an prezans avoka yo ki se mèt Palvin Fizema ak mèt Marc Antoine Maisonneuve.

e yo bay tout enfòmasyon ki gen awè ak akizasyon ke yo ta gen zam ilegal nan men yo, yo ta fè asosyasyon malfektè ki genyen sou do yo. Mèt Palvin Fizema fè konnen prezans yo nan odyans lan se pou asire yo dwa kliyan yo a pa vyole. Mèt Fizema fè konnen nan jou ki ap vin la nan pwochèn etap yo, Jij Godly Joseph ap genyen pou l tande tout prevni yo e jodi a l tande yon lòt jan kote tande l nan kad zafè sa a n ap tande esplikasyon mèt Palvin Phizéma ki te pale konsa nan mikwo Hervé Noël. Kòmanse nou kòmanse, jij lan kòmanse e l poko fini. Se 4 moun, nou sou 2 moun e nou sou twazyèm moun nan la. Moun li tande deja a, li te tande Joanel Paul. Jean Joanel Paul epi l tande Kilix Tubeus kounye a la l ap pran Garry l ap tande la bon bagay ke vle di sa k ap pase a nèg yo di egzakteman verite a jan l ye e yo di ke afè zam yo t ap pale a pa t gen bagay konsa y ap jwenn liberasyon yo men m toujou di sa men m toujou di sa pou kabinè denstriksyon gen 3 fason jij lan ka pwosede li ka fin tande moun nan la li deside li menm pèsonèlman li voye moun yo alè w konprann. E dezyèm bagay li ka fè, li ka libere moun nan sou men leve. Avoka yo fè yon demand, li bay yon rekèt an men leve. Twazyèm nan, sèke l ka libere moun nan sou òdonans. Sa vle di, nou blije tann nou menm, nou pa ka twò prese. Yo anfòm, yo di tout sa ki pase yo, gen de bagay yo di. Jij lan mande l dè enfòmasyon, yo bay enfòmasyon yo egzakteman sa yo di yo e men pa gen anyen, pat gen presyon, pat gen anyen paske nan kabinè denstriksyon pat gen, pat ka gen bagay konsa tou, se sak nou la nou menm, avoka k te la yo, mèt Lafortune, te gen mèt Maisonneuve ki te la, mèt Elmise Elmidor, nou te la senpleman pou asire èske dwa kliyan nou yo ap vyole oubyen non. Men tout bagay byen pase jiska sèt dènyè minit e kounye a la y ap tande. Gary Philemon la kote map pale avèw la. Yap tande yo separeman, kisa pou Seneca ta ye kounye a? Bon, dezyèm etap la, jij lan lèl fin tande moun nan, li gen ankèt pal poul mennen. Lèl fin mennen ankèt pal, pafwa tou jij lan ka mande sa poul fè sak rele konfwontasyon antre lè zakize. Si gen lòt moun poul tande, sil te gen moun ki te pote plent li ka toujou tande yo poul kapab li menm poul ka rann òdonans ke lap rann nan. a lavni. Nou wè Anel Belizaire pa prezan jodi a. Non yo te tande Anel deja, nou pral chita avè jij lan pou l konnen eske lap retande l ankò ben pou dosye a kapab fini.
Vwala se mèt Palvin Fizema ki se avoka Kilik Pierre Semélus, Joanel Paul, Gary Philémon ak Mackenton Estinvil. Li se youn nan avoka yo, gen plizyè, gen mèt Maisonneuve, gen lòt avoka ki sot pale toutalè a la. Moun sa yo te arete yo ansanm ak Arnel Belizaire 30 novanm nan depatman Sidès. Repòtè nou Hervé Noël presize konsènan odisyon prizonye sa yo, li te fèt nan kare majistra Chavanne Etienne akoz travay reparasyon ki ap fèt nan kare

toufe, tèt yo boule se terib nan zòn yo rele Souma nan menm komin nan yè yo jwenn timoun yo yo te disparèt 8 janvye daprè deklarasyon mesye Dezinò fè nan mikwo nou manman timoun yo kidonk madam Senfò pratikman pèdi tèt li nap tande Renald Dezinò ki te pale konsa nan mikwo nou.
Di 3 timoun an ba zaj, Ebyen fanmi Ogisten lage Ogisten e Jaklin Senfò ki se madanm lage Ogisten. Yo te pati kite mèkredi ki te 8 janvye 2020 an, yo te vin nan mache Lachapèl vin ekoule ti pwodui ke yo fè nan jaden. Lè yo retounen vè 2 zè e nan aprè midi, 2 zè pral nan 3 zè nan aprè midi, yo pa jwenn timoun yo. Sètadi pa gen okenn jij ki te pou pran doleyans li. Lapolis pa fè anyen, jou vin pase, jou pase nou rive nan lendi ki sot pase a lendi 13 janvye a, ebyen pandan m lakay mwen gen yon moun ki rele m li di m Renald Dezinò ebyen 3 timoun yo, yo jwenn kò yo nan yon zòn ki rele Souma ki tou prè Belon ebyen kadav yo kòmanse gate. Mwen te remonte ankò e m t al gade, m ale m verifye, m wè 3 timoun yo, efektivman vre, yo Latanye mare kou yo avèk Latanye, yo tou, yo trangle yo e yo mete dife nan tèt yo. Tèt yo brile, ebyen timoun yo kòmanse ap fè vè. 3 timoun yon sèl fanmi e ki mouri nan yon kondisyon trajik, nan yon kondisyon difisil e nou wè ke Pa gen gran choz e jan pou bagay la ta fè eko l pa fè eko pase nou wè ke n ap viv nan yon sosyete solidarite a al vin sa n rele yon solidarite selektiv nou wè ke sa avèk moun ki privileje avèk moun ki gen gwo non se moun sa yo pote solidarite ebyen mwen menm mwen vin la antanke pwofesè edikasyon alasitwayènte. Kote ke map preche solidarite e pou òganizasyon dwa fanm yo, òganizasyon dwa de lòm yo, sofa, m konn tande Marie Yolette Gilles, Fondasyon Je Klere, e Mèt Mario Joseph. Ebyen pou panse a dam sa, Jacqueline Senfort, ke m pale avè l ki prèske fou, li prèske pèdi tèt li. Pase dam nan bezwen apui sikolojik, pase nou ta pèdi dam nan.